Men sa m vin di w jodi a, ou kapab se Jozèf, pa vre? Ou konn istwa Jozèf deja? Men pa dekouraje. Pa sispann priye, pa sispann adore, paske Jezi li avè w. Lè w gade istwa Jozèf, ou wè Jozèf papa li te pi renmen pase tout pitit yo, e pa vre? Pa istwa sa a ke nou konnen tou? Papa l te pi renmen l pase tout pitit yo, papa l te ba li yon rad ki espesyal. E depi lè sa a, e frè yo te fè jalouzi de li menm, e ankò frè sa yo te arive vann Jozèf. Jozèf te ale e kounye a li te vini nan esklavaj, frè yo te vann li. Ou menm jodi a, li gen dwa se pa frè w ki vann ou. Li kapab se pa yon moun ki vann ou, men ou gen dwa pase yon moman ki trè difisil nan lavi ou. Ou gen dwa se malad ou malad, ou kapab se lajan ou pa genyen, se travay ou pa nan travay, ou gen dwa genyen yon lòt pwoblèm, se pa menm pwoblèm Jozèf la. Men jodi a kite m vin di w, lè Seyè a gen pwomès sou lavi ou, Kèlkeswa fason ènmi an fè, kèlkeswa kote yo ta voye ou, kèlkeswa plan, kèlkeswa konbinezon an, li pa ka atenn ou, paske plan Bondye deja sou lavi ou. Yo toujou renmen imilye moun Bondye gen zye sou li, imilye moun Bondye vle leve. Men pi gwo pè paske ou genyen Jezi ansanm avè ou. Men gade non, ki jan Jozèf, li te soti nan gadò mouton an, nan vi esklavaj la, epi kounye a li te vin wa. Ou pa konprann? Èske ou pa panse tou yon jou, avèk asirans, ou kapab leve kote ou ye a, epi Bondye leve ou byen wo? Ou pa panse ak sa? Jozèf, Bondye leve l, Epi, li vin yon, li vin yon wa. E wa sa a, se li menm ki vin responsab pou bay moun peyi a manje, paske te genyen reyèlman yon, kòmsi yon pwoblèm manje, tout moun te grangou. Ebyen, lè frè Jozèf yo, yo vini dèyè manje nan men ki moun? Wa a. E ki sa Jozèf te fè? Jozèf te padone frè l yo ki te vann li kòm esklav. Mè byeneme, tande sa m ap di w la byen wi. Ki sa w wè nan istwa sa a? Ou menm jodi a, ki di ou se kretyen, ki di w ap priye, w ap jene, men gen yon bagay ou dwe konnen. Gen yon efò ou dwe fè avèk lavi w. Ki efò ou panse li ye? Ki pawòl ou konnen m pral di la a? Ou bezwen padone! Ou bezwen padone. Paske san ou pa padone, Seyè a pa kapab ede ou. Paske Jozèf, malgre tout sa frè yo te fè l, e Jozèf, li te di yo, Mwen padone nou. Padon gen yon gran enpòtans nan lavi nou. Si Jezi li menm li kapab padone, ebyen ou menm ki lòm, padone. Lè w padone, ou pral wè ki jan lavi w pral mache pou pi byen. Mwen menm, nan istwa Jozèf la, m pa t gen menm pwoblèm avèk Jozèf, men m te gen pwoblèm nan lavi m tou. E jiskaprezan m gen pwoblèm nan lavi m. Èske ou konprann? Paske lè Seyè a, li gen yon plan ki byen detèmine pou ou, ènmi an, l ap chèche yon fason pou l te kapab dejwe ou, detwi lavi ou. Men kite m di w, men byeneme, padone tande! epi w ap wè ki jan lavi w li pral trè fasil. Lè w padone, lè w fè Bondye konfyans, lavi w pa depan de ou, lavi w depan de Mèt la. Se li ki gen kontwòl lavi w wi. Se Mèt la wi ki gen kontwòl lavi w, se pa ou menm ki gen kontwòl lavi w. Paske Jozèf kote yo te vann li an, nan lesklavaj la, li pa t panse l te ka soti nan esklavaj la epi kounye a pou l vin wa. Sa vle di ou menm tou, Jezi pa ka fè sa pou ou? Li kapab! Se menm Bondye yè a, e li ki la jodi a, e se li k ap rete etènèlman. Si jodi a mwen menm mwen sou moun, si jodi a m ka pale avè w la, si jodi a ou ka konnen m, se pa rapò de Jezi wi ki te gen yon zye l sou mwen. Se pa kòmsi relasyon mwen, fanmi mwen, non! Non, non, non, non! Se zye Bondye k sou mwen. Se li k te pwomèt mwen Mariettine, Missis Napoléon m avè w e li avè m vre. Gen de eksperyans ke m fè avèk li pou kote l soti avè m, kote l mete m jodi a, M pa ka eksplike w. Yon jou m ap pran yon ti tan pou ba w yon ti moso tou piti nan lavi m. Ou konprann? Paske gen yon lè, deretim ap reflechi, m di, Jezi, gen lè m ap mouri vre san ke m pa manyen yon dola. Ou konn manyen goud? Men m pa janm manyen yon dola. Tout timoun lekòl zanmi m ap di, Wi, matant mwen voye di dola, matant mwen voye kenz dola. Wi, yo voye yon soulye fè m kado, yo voye yon rad ban mwen. Wi, matant mwen voye san dola pou krismas, pou sesi. Mwen menm, pa janm gen moun ki voye yon dola ban mwen. Map di seyè ou genlè ap kitem mouri vre sanm pa janm ban yon dola epi ou konn kisa seyè a fè pou mwen ou vlem eksplike w ou vlem baw ti moso map ba ou l ou konn kisa seyè a fè pou mwen seyè a pa kite moun ban mwen nan li di maryetid map leve w e map fè tout moun wè se mwen k leve w. Ou pa bezwen kite moun ba w yon dola. Mwen vle se ou k pou vin fè dola a men w e w a va transpòte l bay moun ki nan nesesite. Ou wè ki sa Seyè a ka fè? Kwè nan li e pardone. Sispann joure. Sispann gen enmi. Sispann trakase kò ou. Sispann bay repons. Paske ou gen yon mèt, ou gen yon sovè ki pou bay repons pou ou. Rete a bouch ou fèmen. Yo di ou pap janm anyen men je ou. Yo di ou pap janm vwayaje men ou. Yo di ou pap janm rive anyen nan lavi ou men je ou, men pa ou. Ou gen yon mèt, ou gen yon sovè espesyal. Si Joseph. soti nan etal te ye al vin yon wa ou menm nan kelkeswa nivo ou ye fè Bondye konfyans wap kelke choz tande e mwen di w sa m pwonose sou lavi w ki pral gad video a wap kelke choz tande m pwonose sou lavi w again wap kelke choz tande pa okipe moun kap pale. Se Bondye sèlman ki konn plan lavi ou. Ok, se sèl Bondye ki konn plan lavi ou. Men yon sèl bagay ou bezwen fè ou menm, padone. Babay. Kite mesaj pou nou nan kòmantè a. M renmen lè nou kite ti kòmantè pou mwen. Kite l pou mwen pou nou kapab wè plis videyo. Abòne e peze ti klòch notifikasyon an si w bezwen toujou wè Missis Napoléon. I love you guys. Babay.